E ou menm, sa wap tann? Nou konnen ke Ermam toujou enterese a tout sa k gen rapò a relasyon moun ak moun, se rezon sa ki fè jodi a nou pote yon emisyon ki ap enterese chak grenn Ayisyen natif natal. Emisyon Se Kisa, pou m kapab di sijè a se kisa, ki pozisyon, ki avni jenès ayisyèn nou fas a nouvo dekrè Prezidan Repiblik la?

Mèsi a chak grenn moun ki rete branche pou swiv emisyon Herman. Jan mwen te anonse l talè a, nou genyen yon Ayisyen natif natal ki enterese avèk yon nouvo dekrè ke Prezidan Repiblik lan sòti e nou menm n ap poze tèt nou kesyon, ki avni jenès ayisyèn lan, ayisyen tou, lan peyi a avèk nouvo dekrè sa? Mesye François Coelus kijan w ye? Nou byen kontan resevwa w lan emisyon RMAM, alò ou kapab fè yon ti pale de ou menm, se kiyès ki François Coelus pou moun ki pa konnen w deja? Nou salye w e Larak e nou remèsye w e felisite w pou bèl inisyativ sa e emisyon sa ki se relasyon moun ak moun ki gen ki ap eseye favorize kòman moun dwe viv ansanm pou byennèt kominote a fè fòmasyon popilasyon an. Jan ou di l, m se François Corelus, jèn orijinè de Kenskòf. E nou fèt Kenskòf, nou leve Kenskòf. Aktyèlman la, e nou jwe wòl de mè adjwen komin Kenskòf. Ok.
Bon, Mesye Corelus prezante tèt li, donk jan m te di l talè a, se yon Ayisyen natif natal. E daprè ou menm, gen moun ki di ke nou pa evolye, yo di ke nou p ap janm eklere. E yo menm arive ba nou de bagay ki pa lan koutim nou. Se ki sa w panse de dekrè a, ou menm ki se yon sitwayen, se ki sa w ka di sou sa? Bon, e Leta an jeneral la pou l regile fonksyonman kominote a. E nan kad fonksyonman kominote a pa rapò a responsabilite Leta, Leta sipoze gade ki sa k dwe fèt, ki sa k pa sipoze fèt nan kominote a. E gon bagay enpòtan ke w di an tèm devolisyon, pa rapò a 1980 jounen jodi a nou nan 2020, e kominote a li evolye, gen chanjman ki fèt, petèt li gen dwa pozitif oubyen li ka negatif. E nan kad dekrè ki soti, dènye dekrè a, moun yo plis ensiste sou kesyon de. Endepandans, libète seksyèl ke chak moun genyen. La nou fè fas a yon kesyon de mondyalizasyon. Jounen jodi a, le mond è peti. Yo viv nan ti vilaj. Sela vle dire ke sa k ap pase o Zetazini, yo ta vle ke se menm reyalite a k ap pase an Ayiti oubyen an Frans, menm pi lwen nan dènye limit ki genyen an Afrik. Se fas a yon sitiyasyon konsa ke nou menm n ap viv. Men diferans lan sè ke chak peyi gen koutim yo, yo gen mœurs yo. Nap sonje, nap pran pa egzanp an tèm de mœurs e koutim ke nou genyen, lontan lè lè nou te piti gon mòd de vi ke nou te genyen ki diferan de jounen jodi a. M raple m pa egzanp e lèm te piti e chak maten Premye bagay ke granmoun konn fè pou ou, fò bwè te, avan ke ou manje. E jounen jodi a, sa pa, sa a pa de miz ankò, pa rapò a evolisyon sosyete a. Pou mwen, m panse ki pa bon pou kominote a, sa a se youn nan rezon ki petèt ka fè moun malad, eksetera. Gon seri de prevansyon pa fè pa rapò a maladi a, pa rapò a remèd natirèl ke nou gen ki son benefis. Se de menm tou, jounen jodi a, Lè m te piti pou m te kourtize yon jèn demwazèl, se kachèt m te kache ekri lèt. Jounen jodi a nou pèdi sa kòm koutim pa rapò a telefòn. Lontan ou te oblije ap tande chansonèt tout tan pou ekri bèl vè pou voye bay demwazèl yo, nou pèdi yo. Sela ve dire ke de tanzantan teknoloji ap avanse gen de nouvèl choz kap vini. Jodi a la n ap fè fas a dekrè sa e ke m wè deba a plis santre sou kesyon libète seksyèl ke chak moun genyen. Wi tout moun gen libète seksyèl e men libète seksyèl la li dwe mache an fonksyon de kominote a, de sosyete a. Eske sosyete a li menm li prè pou sa? E nan kad refleksyon ke m fè, nou nan se vre ke leta e layik, leta pa gen relijyon men kominote ayisyèn nan li pa yon kominote ki ate. E nan sans, Ayisyen, kit li vodouyizan, kit li pwotestan, li katolik eksetera, yo konnen gon Bondye ki egziste. E kèlkeswa sa y ap fè, menm nan vodou a, yo toujou evoke de vèsè ki nan Bib lan. E apati de Bib lan, yo vin kreye sa yo rele moral, sa yo rele moral sosyete a. Moral lan, se nan sans ke li evolye an fonksyon de kominote a, sa moun yo aksepte, sa yo pa aksepte. Jounen jodi a, N. Culture, mœurs nou, sa ki ta moral, ki akseptab pou nou an, e ki nan kòd sivil la, se maryaj yon fi, yon gason. E yo menm pale pa rapò a laj. Gen, si, si fi a, pa egzanp, oubyen, de moun k ap marye yo mwen ke ventan, se, e, li, li gen yon lòt konsiderasyon jiridik. E la, nan kòd sivil la ankò ki pale de maryaj la, l pale de maryaj yon fi, yon gason. E jounen jodi a, e dekrè a, ke mwen menm m pa vrèman yon jiris e m pa yon spesyalis di dwa, men selon deba k ap fèt ki di ke dekrè a e prezidan an ta otorize maryaj fi e de gason e moun de menm sèks e lè n konsidere lè w pran minè yon ti e Minè, se, se, se mwen ke dizwit an, a pati de kenz an, timoun nan vin gen libète, li gen konsantman pou l ta fè sèks, si yo pa fòse l. Tout sa li oto, li, li, li, li nan dekrè a. E li, li men, li menm mete de sanksyon pou moun ki ta refize aksepte avèk yon, yon jij, yon otorite oubyen yon moun nan kominote a ki petèt pa santi l alèz oubyen ki ta eksprime mekontantman yo pa rapò a on moun ki omo bon mwen menm sa m ka di on moun ki omo sa a se lèur vi prive sa se bagay ki gen rapò avèk yo menm yo gen li gen rapò avèk kò yo e si gon jijman yo pral rann kont de kòman yo te itilize kò yo men sa ke mwen menm pèsonèlman m kont men vin enstitisyonalize l oubyen rann ni legal pou l fèt nan espas piblik lan pou mwen m pou mwen sa m pa m pa dakò l. Moun nan lib, li ka fè sa l vle avèk kò li, men pandan l ka fè sa l vle avèk kò li, men nou gen yon kominote, nou gen yon sosyete, nou gen yon sòt dedikasyon ke nou te gentan bay timoun nou yo. Nou gen yon fason ke nou te gentan ap viv ki pa deranje nou. Dekrè sa pou mwen l pa pote anyen de chanjman ke dimoralite, ke dabominasyon l pote a kominote a, sitou a jenès la, ke nou genyen. E m panse tou, sa m vle di kòm youn nan jèn jodi a ki jwe yon wòl de fonksyonè piblik ki nan leta ki se yon mè, mwen m panse e pa rapò a jenès lan, jenès lan plis bezwen dè lwa ke prezidan ta dwe kreye pou enkli yo nan mòd de vi kominote a. Nou plis bezwen dè lwa ki pou fasilite ke nou gen menm dwa a kèlkeswa moun nan, youn fwa ke nou fè etid nou pou n jwenn travay. M panse ke prezidan an e kominote entènasyonal la tou si l ta gen dè pwopozisyon pou l ta fè avèk leta pou le devlopman, pou le byennèt de la jenès ayisyèn, se panse fasilite ke plis jèn gen aksè a linivèsite, plis jèn gen aksè pou l eksprime sa l santi a e ankadre l tou pou l kreye menm jan ke yon ameriken e depi nan. E nan anfans li, li gen dè fòmasyon k ap oryante l vè sa ke li menm li vle pou le byenèt de la kominote. Se panse an tèm de kit li fi, kit li gason, kèlkeswa sèks moun nan pou yo gen menm chans pou yo reyisi menm jan avèk tout moun. De se fè, mwen menm m panse ke E dekrè sa a ki soti an, bon, e se pa mwen menm sèl ki di l, majo tout sektè kanpe, w ap wè legliz kanpe, vodouyizan, sosyete sivil la kanpe, e menm gen dè zotorite nan leta, petèt ki gen dwa pa gen kouraj tou pou yo di sa, ke li pa byenveni a kominote ayisyèn nan ke nou menm n ap viv jounen jodi a. Men Mesye Corelus, dekrè ki sòti a jan w di a, nou reyalize ke menm moun ki se masisi yo di lan peyi nou pa dakò l. Se pou m di nou ke sa ki sòti an, gen moun menm ki di yo t ap fè lesbyèn, yo t ap fè masisi, yo pa t bezwen moun konnen. Dekrè sa k vin sòti a ap met lavi yo an danje, paske gen zanmi, fanmi, travay yo pa bezwen konn si y ap fè l. Nou reyalize ke gen plis moun moral ke moun ki imoral nan peyi a, e m panse ke, bon m pa di ke mwen kont, ni m pa pou, jan w sot di l talè a, yon moun gen dwa gen libre chwa pou l di sa, kòm si pou l fè sa l vle a kò l. Men kounye a, si prezidan an soti dekrè sa, Èske kounye a, mwen pral aksepte pou m ta met pitit mwen nan lekòl, epi si se yon tifi pou l di m ke gen yon tifi parèy li ki te vin fè l si, ki te vin fè l sa? Donk, mwen menm, se la a ki fè m vin avèk sijè sa ki se avni jenès ayisyèn nan peyi a, paske nou deja gen yon jenès ki plis baze sou plezi, lè w lanse yon bagay ki gen rapò a edikasyon, yo pa enterese avè l. Kounye a, al sòti yon dekrè konsa, se kijan peyi a prale? Deja Ayisyen pa vrèman mete prensip nan sa y ap fè a, s ki atrè de banbòch, pwogram. Kounye w imajine w, ou te konn al nan yon pwogram kote ou wè fi k ap danse nenpòt ki jan sou gason, kounye w ap pral gade yon gason k ap fè de menm. Donk mwen panse ke chak grenn Ayisyen, pe enpòt ou te vodouyizan ou pa, m panse ke si w gen sa k rele moralite lakay ou, ou pa ta sipoze kanpe avèk dekrè sa. Bon, sa m panse, deja nou. Antanke jèn fi e jèn gason, sitou nan jenerasyon sa, avni nou li te li te deja sonb deja. Paske majorite jèn nou wè ki nan banbòch yo, se dè jèn inivèsitè yo ye. Se dè jèn ki gen kapasite, ki pa jwenn anyen pou yo fè, se yon plezi yo ka pran, yo pran plezi a. E ki. e rive kèlke pa pa rapò a kondisyon de vi yo ki vin mete ke demen yo pa konnen ki sa yo ka reyalize pou vi yo, èske yo pral gen yon vi meyè, eksetera. Sela vle di ke kondisyon yo te deja pa reyini e vin fasi, vin mete de prensip pou fasilite, pou fè yo pran plis plezi, bon la yo pa gen pou yo pran sa avèk vi yo ankò. Yo pa gen kesyon, yo pral panse avèk peyi, yo pa pral panse de kominote, yo pa pral panse de fwaye, de famiy tou. E la, mwen menm m sonje lè m te lekòl nan, e je kwa sivik e moral, yo m t aprann m pa janm bliye sa, fanmi se baz sosyete. Yn fwa ke w pran yon desizyon konsa w kraze fanmi yo. E nan kad konvèsasyon m gen plizyè avèk moun, m panse peyi a plis bezwen dekrè pou gen yon ministère de famille ki ap ankadre fanmi yo. Paske majorite delekan ou gen nan lari yo soti nan fanmi. Yo soti nan, yo gen yon papa, yo gen yon manman. Men si te gen yon ministè ki tap okipe de fanmi yo nan fòmasyon jèn yo anvan ke yo marye, ki tap ankadre paran yo sa nan kad edikasyon timoun yo, oryante yo, fòme yo, fòme karaktè yo, m panse nou tap gen mwens delekan. Majorite moun jodi a k ap bay pwoblèm anba lavil yo soti nan fanmi. Men sa k fè yo nan lari se paske fanmi an parapò gwosès prekòs lan jèn nan gen dwa fè timoun nan l pa ka okipe l, l al nan lari an, l grandi nan lari an, li vin yon pwoblèm pou sosyete a. M panse ke avni jèn gason e jèn fi li pa gen anyen pou wè avèk dekrè sa. Okontrè m panse ke li plis ap kondane nou menm antanke jèn sitou timoun yo tou. Jodi a la m ta m ap reflechi tou. Demen, a partir de dekrè sa, ou gen dwa met pitit ou nan lekòl, y ap egzije ke fòk ti fòk timoun nan si ou sa. Yo pral di ou, paske m raple m, je kwa m te patisipe nan yon aktivite avèk yon enstitisyon ke m prive m legal, m pa pral site non ni, kote yo mande, yo te mande gwoup otorite ki te la e dotr ajan ki te la, se nou k pou fè pwomosyon pou sa, pou n kanpe w nan plas piblik pou n ap fè pwomosyon pou n di timoun nan ka itilize kò l jan l vle, l ka itilize anus li jan l vie. Men, nou pa t dakò. Se vre ke misyon an se fè pwomosyon pou sa, men èske kominote a prè pou sa? M panse ke gen bagay ki pi enpòtan pou n regle ke legalize l. E jan w sot di a ki atire atansyon m, gen de moun k ap regle afè l, sa se vi prive l, li pa t bezwen moun konn sa. E sa k fè l pa vle moun konn sa, paske l gentan konn sa l ap fè a se pa yon bagay ke kominote a aksepte. E sa k fè m ka pran pa egzanp nan vodou a, w ap wè ann Ayiti yo pale de zobot, yo pale de bizango. Li difisil pou yon zobot oubyen yon bizango soti gran jounen. Ki bò l soti? Li soti nan nuit. Paske sa l ap fè a, li pa aksepte ke moun wè l, wè vizaj li. E si moun nan li menm nan sosyete a, li ta remake yon moun wè vizaj li, l ap asire ke w pa pale sa. Se prèske menm bagay la tou. Moun nan lib, nou ap viv nan mond lan, se vre le monde est petit, nan yon klik ou gen kontwòl tout sa kap pase nan mond lan, se vre, men Etazini rete Etazini, Ayiti rete Ayiti. Jodi a antank Ayisyen, m pral Ozetazini, m pral viv, m ap konfòme m a prensip ameriken an. Amerik aux Américains e y ap di w Amerik America first oubyen United States first, e m ap oblije adapte m a reyalite a. De menm tou pou Ameriken, ou vin ann Ayiti w ap oblije adapte w a reyalite Ayiti an. An Frans, kèlkeswa peyi a, depi ou pa konfòme w, sa fò y ap bak ou. Enben, yo gen, m pa pral akize se Ameriken ki vin avè l, m pa pral akize se Kanadyen, kèlkeswa tip de peyi an. Se yon bagay ki reyèl e ke nou tout nou wè nan mond lan, an Frans li legalize omo, moun y ap viv yo gen relasyon nan nenpòt bar ou ale ou ka jwenn nenpòt 2 gason kap bo oubyen 2 fi kap bo gen moun ki biseksyèl gen transjan etc bon se lè chwa e selon si gen jijman ki gen pou fèt moun nan ap peye aksyon kel te poze k pèsonèl men fòn evite enfliyanse kominote a ki gentan nou gen yon jenès ki pa kwè nan edikasyon ankò e jan w sot di l lan depi w di Bon program DJ lap full. Men fè yon espas de deba, de refleksyon, de fòmasyon kominotè e de volontarya li trè difisil pouw jwenn moun yo. Pou plezi an, moun nan prefere pa manje. Cela veut dire que nou panse ke leta, jan anpil sektè dil, ke leta repanse sou li. Paske e premye erè ke yo fè, m gen de dispozisyon wap pran. Pou yon peyi fò w fè deba. Fò w fè deba. M eseye konprann ke jan yo lanse dekrè a, se yon deba yo lanse pou yo wè konpòtman kominote a, ki reyaksyon moun yo. E mwen menm pèsonèlman m ankouraje majorite sektè ki pa dakò pou yo fè tande vwa yo. Se pa rete kèlkepar ap plenyen, Men se pran laprès, soti dè nòt, e fè reyinyon nan kominote yo, envite plis jèn, envite lòt estrikti òganize yo tèlke asosyasyon de baz yo, fè deba, fè refleksyon pou nou konnen kote sa ka mennen nou, ki avni jenès ap gen, poukisa l ap bon pou peyi a, èske l pap bon pou peyi a. Mwen menm pèsonèlman, sa se ma pozisyon, e o moun ou gen mòd de vi seksyèl pèsonèl ou, Ou ka chwazi fè li. Sa se ou, men piblikman non. E, dènyèman, e a mon gran etonman, m wè kominote Kescovit la e ap plenyen, gon gon pale anpil nan lari an. Ki sa k pase? Wikenn ki sot pase a, gon aktivite k fèt Le Refuge. E ki sa k pase? Se dè zomo, dè e e ki vin fete, m pa konn si se e fèt youn eksetera, yo vini, yo vin nan machin ofisyèl, yo vin fete, yo menm tire nan espas lan tou, gason ap bo ak gason eksetera. E ki choke popilasyon an. E ki sa k pral rive pi devan? Mwen menm panse ke sa pral sisite gen de bagay ki pral rive. Nou konn ap swiv nan videyo, la a tou pre nou Pòtoprens, kote nan kad batay bandi a bandi, bandi a touye bandi a li met dife a sou li, li manje kò a, li manje kò a. Kounye a nou pral sibi yon lòt fòm. Wè, se yon bagay ke nou pa t janm konn wè ann Ayiti. Se yon bagay ki te konn pase nan nwit, ou konprann, nan sosyete sekrèt yo. Men jounen jodi a ou wè l klè. Men m konnen ke kominote sa a, popilasyon an pap al tolere l, pa yo pa gen, yo pa ase edike pou yo te tolere yon bagay konsa. Ou pral wè ke pral gen lenchaj ki pral fèt, yo pral kouri dè moun, yo pral bat moun nan lari, ou pral wè kominote a pral soulve. Sa a, m panse ke fòk nou evite sa. Ayiti pa pare pou sa e m pa ta swete ke peyi a pare pou yon mòd de vi konsa. M panse ke nou bezwen plis konsantre nou su ledikasyon de nos jeunes, de nos enfants e se edikasyon an e jan l di a, L'education elève l'homme à la dignité de son être. Sela vle di edikasyon ap fè m konn ki moun mwen ye, plis valè m panse envesti nan edikasyon pran plis dekrè. Pran de lwa pou w wè ki sa nou kapab fè pou nou ankouraje timoun yo edike, pou yo fòme tèt yo, pou yo pran responsabilite yo, pou yo pran sa kò yo, pou yo pran sa demen yo, pran sa avèk avni yo, pou yo pran sa peyi a, pou yo pran sa kominote yo, lakay yo, kòman yo ka kontribye nan devlopman kominote yo. Mesye François Corelus ki se Maire Adjoint Kenskòf tap pale nou li menm ki pozisyon ke li pran fas a dekrè Prezidan Repiblik la. Nap pran yon ti poz e kounya apre poz lan nou pral pale si tout fwa yo ta vin fè nou aksepte dekrè a se kijan nou ka kanpe kont sa. Nou retounen apre, toujou lan menm objektif pou nou pale de nouvo dekrè a ki soti an, avèk mè adjwen Kenskòf la ki se mesye François Corelus. Alò mesye François, jan nou te lanse l avan poz lan, nou te di si tout fwa yo ta enpoze nou l, nou pa ka fè anyen, kisa nou menm Ayisyen nou konte fè, lè nou di Ayisyen, legliz, lekòl, tout kote m kapab di ki te resevwa yon prensip ki pa sa, Kisa nou ta sipoze fè si yo ta enpoze nou ankò? Ok. Mwen menm youn nan pi gwo erè ke m panse ke nou menm antank Ayisyen e otorite ayisyèn yo toujou fè, nou toujou ap pran dè dispozisyon nou konnen ki pap ka aplike. Pou w pran sètèn dispozisyon fò w gade ki mwayen w genyen pou w fè l aplike. Sa se premye konsiderasyon m fè parapò a kesyon w poze m nan. Enpoze ou pa, li pap ka aplike an Ayiti. Premyèman, ann eseye imajine yon koup omo ta mande yon pastè, pa egzanp, pou li fè maryaj li e pastè a ta di non, li arete l. Kounye a la, ki, ou pa gen, ou pa gen tan santi ki reyaksyon kominote a pral genyen? Y arete l pou sa. Kominote a, sa k pase? Vil la fèmen? Sèk kòm de lou. E se pèp la ki gen pouvwa. Jounen jodi a. Jovenel Moïse sa l ye jodi a la, se gras a pèp ayisyen. Jodi a m la, se gras a moun Kenscoff. Sela ve dire ke une fwa ke kominote a gentan di non, se antre dekrè a, antre lwa. Paske, ki sa m konsidere, lwa sa son lwa ki te la deja, men li te cho nan men palman an. Nan men depite a senatè kisa yo fè yo pa metel nan tiwa yale yale yo kitel nan pye prezidan jan prezidan tap chouchoute yo yo kite yo kitel nan menn e prezidan li menm m pa konnen pa rapò a angajman kel pran avèk dè zaktè entènasyono vin metel nan sitiyasyon e eske yo ka enpoze nou jamè yo pa kapab enpoze pèp ayisyen anyen ki pa antre nan koutim ni sa se sa mwen menm m kwè ladann. Yo pap ka enpoze nou anyen. Si ke yo vle peyi a vanse, antre retrè. Antre lwa. Si dans le cas contraire, ce sera le chaos. Le chaos nan ki sans? Nap etone pou nou wè on moun ki te byen saj, ki te byen dou, ki pat janm fwe bouch li nan zafè moun ki pral pale. Paske se on bagay ke m pat konn abitye viv. E ke yon peyi, menm kit moun nan vodouizan kèlkeswa e kwayans li, nou nou aksepte sa ki biblik la. Ougan, li respekte bib li. W ap wè, l al, li toujou al nan legliz katolik li. E bib la di l klè. Mwen m pa pra, m pa pral kòmsi pral di moun fòk yo kretyen non se pa sa objektif e refleksyon pam nan men se chita sou reyalite kominote a kòman sou ki baz ke sosyete a li menm li chita jodi a la relasyon gason ak gason fanm a fanm se zafè pa yo l pa zafè ayisyen e kèlkeswa ayisyen ki pran responsabilite kal antre nan yon sèk konsa se vi prive yo yo libre. Men imajine toi pou ou ap swiv on moun kap fè sex a on bèt. Bèt la li gen wòl pal pou jwe nan kominote a. E la se se quelque chose de contre nature. E menm ke selon ate yo pa ta gon Bondye ki egziste, men si n ta gon Bondye se la nature ki son fòs ki prezan. E lè lapli ap tonbe ou pa konn kote l soti. Yo fon etid syantifik, men kanmenm gon fòs ki pouse l. Men depi ou vyole lwa natirèl yo l ap tounen kont ou. Vle ou pa. Imajine w, ann, e pou yo fè eksperyans, fè on moun a on bèt akouple pou yo wè kisa l ap bay an tèm de rezilta. Pa egzanp, pou wè sa. Se contre nature kesyon relasyon gason a gason, fanm a fanm, oubyen biseksyèl oubyen transjan an, oubyen relasyon moun avèk bèt. Se inakseptab. E lanati pa dakò l, kominote a pap aksepte l. E kantite e, yo toujou di m fè, m ap fè erè nan sans sa, minorite ki fè l la, yo ka fè l, yo ka viv ladan l, sa se leur vie privée, men piblikman, non, li p ap akseptab. Mwen menm m ka di, antan ke sitwayen, nan kominote pa m nan, nan zòn bò lakay mwen pa egzanp, nan vwazinaj, On koup omo ka ap viv la, yo se moun menm jan avè m, yo viv menm jan. Men, egzèsis yo, deba seksyèl yo ekse, e tout sa yo pral fè, li ta sipoze prive. Yn fwa yo kite chanm nan, yo rive sou balkon, mwen menm pèsonèlman m ap gen pwoblèm avè yo. Paske m gen dwa, antanke paran k ap leve timoun, m pa vle pitit mwen rive nan sa. Lè timoun mwen gran, li gen majorite l granmoun, li ka fè chwa l vle, men mwen menm m gon edikasyon m vle bay pitit mwen. Se.
Se te yon plezi pou nou te resevwa Mè Ralphin Kenscoff la, li menm ki te di kisa l panse de dekrè a, e li menm arive di ke li pa dakò l, kominote l ap kanpe pou yo pa dakò l. N ap fini a yon dènye kesyon ke anpil moun ap fè anpil pale a sa pou nou fini lan emisyon jodi a, se konsènan nouvo kat la. Yo di ke kad sa wap fè a, depi ou fèl, ou antre lan kad omoseksyalite a. Donk ou menm ki lan meri an, se kisa w panse de sa, pou nou kapab fini? Bon, e kad la, kad dèmalòg la, l gen kèlke e pwoblèm e administratif. Se ta vle di nan kontabilite piblik lan, m ladan l tou, lè w ap fè yon depans sou non leta gen de prensip administratif ke lalwa e finans lan li egzije w. Li ta sanble gen kèlke erè ki pase ladan l e sa k fè w ap wè kominote a kanpe kont li. Men m pa wè kòman kat la li menm l angaje m nan Sèk Omo, s on pyès didantite li ye, ki bay enfòmasyon de mwen e ki di m se sitwayen tèl peyi, men reprezantasyon m eksetera gen anpòt mwen eksetera, mwen m fè l antanke sitwayen. Men pou mwen m pa ap antre nan deba sa a, pou mwen se fo. M fon kat ki gen yon pyès didantite ki idantifye m antanke sitwayen ke tout peyi bay. Jodi a leta vin te gen yon premye. Kartely di bon, banm banm fèl yon lòt jan, banm rekonstitye baz de done m, antre plis moun, fòk gen xyz. Mwen menm jis obeyi a leta a, m fèl. Men leta pa ka pa rapò kat, kat la pa pa gen okenn anyen ki ekri masisi ladan l nan nan nan bon lang kreyòl la. Li pa gen anyen de madivin ki ekri ladan l. M gen yon pyès didantite pou idantifye m men m pa antre nan lojik sa. M pa p fè deba sou sa. Ok. Mèsi Mesye Corelus e m panse ke anpil moun eklèsi sou dosye sa tou. Mesye Corelus di nou egzakteman ke kòt la pa gen anyen ki di ke se pou lwa Massima di an. Donk se yon pyès ke ou sipoze genyen pou w itilize kòm sitwayen nan peyi a. M panse ke Irma m ap gen chans rankontre w yon lòt fwa ankò pou yon lòt sijè ki pi enteresan, nou remèsye w anpil paske ou pwouve ke w se Ayisyen natif natal. A trè byento e kouraj nan travay ke w ap fè a. Merci, c'est un plaisir.
Machann, doktè, avoka, etidyan, chany, pastè, vodouyizan, kèlkeswa ran sosyal ou, nou tout bezwen moun. Se rezon sa ki fè, emisyon Ermanm pap sispann travay nan lide pou fè bon jan pwomosyon pou relasyon moun ak moun.